Lè yon timoun fèk fèt, nitrisyon l ap resevwa dwe satisfè bezwen espesyal li. Ti bebe yo bezwen tou bon kantite likid paske ren yo wòwòt toujou. Anplis de sa, Yon bon alimantasyon nan laj sa pèmèt ou evite ti bebe a ekspoze ap sibstans ki danjere pou kwasans devlopman li. Ti bebe ki poko gen 1 an pa gen yon sistèm ògàn ki konplètman a matirite. Se poutèt sa, yo bezwen yon alimantasyon ki fasil pou dijere epi ki gen ase kalori vitamin, mineral ak lòt eleman nitritif k ap pèmèt yo grandi ak devlope nòmalman. Lèt manman se fòm nitrisyon ki pi bon ak pi konplè pou ti bebe. Jodi a mwen pral pale sou enpòtans lèt manman gen. Lèt manman se manje ideyal pou ti bebe epi li patikilyèman adapte ak bezwen nitrisyonèl ti bebe ki fenk fèt yo. Li reprezante tou yon sous esansyèl enejetik ak nitrisyonèl an ka ta gen maladi, epi li redwi tou mòtalite timoun ki mal nouri. Lè yon manman bay tete, li ede founi tout enèji ak eleman nitritif ti bebe a bezwen pandan 6 premye mwa yo, mwatye ouswa plis nan bezwen enèjetik ti bebe a sòti 6 mwa rive 12 mwa. Yon tyè nan bezwen enèjetik timoun lan sòti laj 12 rive 24 mwa. Benefis ki genyen nan bay tete. Tout moun tande pale de benefis ki genyen nan bay tete. Non sèlman, bay tete ka ede nouvo manman yo pèdi pwa e li ka ede ti bebe yo konbat maladi. Youn nan benefis ki pi enpòtan nan lèt manman se ogmante rezistans timoun nan fas a enfeksyon. Yon ti bebe fèt ak yon sistèm iminitè fèb ki pa konplètman fonksyonèl pazavan li gen dezan anviwon. Selil sistèm iminitè yo fabrike antikò pou ede konbat enfeksyon. Tibebe yo gen yon sistèm iminitè ki poko fin devlope konplètman, sa ki rann yo vilnerab ak anpil enfeksyon bakteryèn ak viral. Sepandan, manman k ap bay tete a gen yon sistèm iminitè ki konplètman devlope. Gen anpil antikò ak lòt eleman nan sistèm iminitè li ki pase nan lèt la. Tibebe a, pandan l ap tete, absòbe antikò manman yo ansanm ak lòt eleman nitritif. Antikò sa yo reyisi siviv menm lè yo fin pase nan sistèm dijepsif tibebe a epi yo antre nan san li kote yo ede Bati yon sistèm iminitè fò, pwoteje kont enfeksyon, redui pousantaj mobidite ak mòtalite, avèk redui risk pou atrape maladi kwonik, kontribye nan yon pi bon devlopman jeneral kay timoun yo. Plizyè gwo etid ki reyalize fè kwè ke tibebe ki tete gen mwens enfeksyon nan zòrèy, mwens epizòd dyare, mwens enfeksyon respiratwa ak mwens ka menenjit pase ti bebe ki bwè lèt an poud. An jeneral, pousantaj lanmò ti bebe ki bwè lèt manman nan premye ane a pi ba pase pousantaj lanmò ti bebe ki bwè lèt an poud. Pwoteje kont enfeksyon nan dlo ki kontamine. Yon lòt fason bay tete pwoteje kont enfeksyon Se lè li pwoteje ti bebe ki ekspoze ak dlo kontamine. Nan peyi soudevlope yo, anpil rezèv dlo kontamine ak bakteri e pwodui chimik. Sèvi ak dlo sa yo pou prepare lèt ogmante ekspozisyon ti bebe yo ak de ajan patwojèn e toksin. Alòske, ti bebe ki pran lèt manman Pa ekspoze a tip kontaminasyon sa yo. Pwoteje kont obezite timoun ak sèten maladi kwonik. Lèt manman gen antikò ki pwoteje tibebe a kont anpil maladi ki komen kay timoun. Youn nan maladi sa yo se obezite. Yon lòt benefis nan bay tete sèke li redui risk pou tibebe a pran twòp pwa. Obezite lakay timoun bay gwo enkyetid nan plizyè gran peyi tankou Etazini. Anpil rechèch sijere ke ti bebe ki pran lèt manman gen mwens risk pou yo devlope dyabèt tip 2. Lòt rechèch ankò sijere ke pousantaj lòt maladi kwonik tankou opresyon, maladi selyak, Maladi enflamatwa nan entesten ak divès alèji parèt mwens lakay ti bebe ki nouri ak lèt manman ke ti bebe ki pran lèt an poud. E menm ti bebe ki fè prematire ta sanble gen mwens risk pou trape maladi kwonik lè yo tete manman. Benefis pou manman an. Bay tete pa sèlman gen benefis pou ti bebe a, li gen avantaj pou manman an tou. An jeneral, li kontribye nan sante ak byennèt manman yo. Premyèman, bay tete gen yon aspè ekonomik. Menm lè nou konnen ke manman k ap bay tete a bezwen plis kalori nan sa l ap manje, apeprè 500 kalori pa jou, rechèch montre ke fanmi yo depanse plis si yo t ap achte lèt an poud pou nouri timoun yo. Dezyèmman, an mwayèn, tibebe ki tete tonbe malad mwens souvan parapò ak tibebe ki pran lèt an poud. Kidonk, Fanmi an gen posiblite pou ekonomize lajan paske li pa gen enterè ale kay doktè, achte medikaman e pran konje nan travay pou l ka okipe yon timoun ki malad. Twazyèmman, manman ki bay tete yo gen tandans pèdi pwa yo te pran pandan gwosès la pi vit pase manman ki pa bay tete. Lè manman an bay tete, li libere des òmòn ki ede matris la kontrakte. Lè konsa, kò manman an gen tandans pèdi pwa e repran menm pwa li te genyen avan gwosès la. Katriyèmman, fanm ki bay tete genyen mwens risk pou devlope kansè nan tete, nan ovè ouswa nan matris. Finalman, bay tete ofri de benefis sikolojik ak manman yo, paske li rann manman an vin pi rapwoche de tibebe a. Sa ka diminye nan risk pou manman an fè depresyon apre akouchman. Pou n konkli, lèt manman se pi bon manje pou ti bebe. Lè w bay tete, ou pèmèt ti bebe a rete an sante. Bay tete sove lavi. Li pèmèt ou ekonomize lajan e li ankouraje espas gwosès yo. Ou ankò, sa yo rele kontwòl nesans yo. Non pa m se Betty, se te yon plezi pou m te prezante w ti ribrik sa sou sante w. Pran yon ti tan, gade l ak fanmi w, zanmi w, timoun yo. Menm lè se de enfòmasyon w konnen deja, men gen moun ki pwobableman poko konnen yo. Tanpri, pa bliye swiv nou sou rezo sosyo yo yon fason pou w ankouraje travay la. Abone ak paj Canoe Films lan epi klike sou ti klòch la pou w pa janm rate yon videyo. Mèsi, a la pwochèn!